Bonswa tout moun koman nou ye jodi a la nou nan talka e nou vini pou nou kapab prezante ou yon ka kap yon bagay kap pase nan kominote a kote ke gen anpil antrepriz ayisyen kap viktim de vòl sa vle di ke anpil ayisyen ki gen biznis la ki nan talka yap viktim kote ke yo vòlè antre yon gwoup yon gwoup de bandi ki me ayisyen avèk chilyen ki pwofite pou kapab koze dega nan antrepriz nan biznis ayisyen sa yo ebyen nou nan nou nan uno norte a la nou vini nan biznis nou vini nan luca luca li menm li sitye nan ant 10 e 11 oriente ebyen li menm li te viktim de menm bagay lan tou li te viktim de menm bagay la tou Nou pral fon ti pale avèl e nap vini avèk anpil lòt moun nap pral prezante anpil lòt moun ki viktim de menm pwoblèm lan tou. Map di tout moun rete nap tounen rapid ansanm avèk Luca poul kapab di nou kisa kap pase nan kominote a e kòman ke sa fè pase e li menm ki enfòmasyon li genyen petèt ki kapab ede tout lòt moun yo ki gen biznis yo tou a pwoteje biznis yo kont vòl sa kap fèt nan Dalca. Nap tounen.
Nou ansanm avèk Luca, jan ke nou sot diw la, nou nan Luca ki se yon ki se yon biznis ayisyen ki nan Talca, jan nou di a ki sitye ant Nueve y ant Diez y Once Oriente nan Calle Uno Norte a e ki se yonn nan Viktim de vòl k ap fèt nan Talca. E nou ansanm avèk Lucien, Lucien li menm ki se responsab e. Administratè e. Ki se administratè, ki se administratè Luca. Ebyen Lucien kòman ou ye? Se Vibration FM jan ke nou kontan pou nou kapab prezante, pou nou kapab prezante sa k ap vik e pwoblèm sa ki ap pase a e ou menm ki genyen pwòp biznis pa w ki te viktim tou de sa. Kòman sa ye? Eksplike nou ki sa k ap pase a. E premyèman nap di nap voye yon gwo kout chapo pou Vivration FM e ou menm tou Genchè. E nou menm nou se Luca, nou se yon antreprenè, jèn antreprenè kap milite nan kominote chilyèn nan, nan sitou nan Talca. E pandan ke nou te genyen ape prè de yon mwa depi ke nou te ouvè biznis sa ke ou kapab wè se Luca Limitada. Ape prè de yon mwa e ke a 2 zè di maten yo rele nou yo di nou men yo jwenn tout pòt biznis lan ouvè. E ke y ap bwote bagay anndan. Vè ki lè sa te ye? A 2 zè di maten ou di? A 2 zè di maten. Ah ok. E pou nou menm se te yon gran etonman paske oparavan nou pa te konn tande jan de aksyon sa o nivo de Talca. Men sa ki te yon ti jan etonan sou aksyon an se ke selon sa e nou rejwenn bò kote lapolis, Se ke gwoup kap opere o nivo sa a li gen de etranje ladan li, melanje avèk de chilyen, e ke etranje sa yo gen de ayisyen ki enkli ladan yo. Sa se yon bagay ki te etone nou anpil pa rapò avèk sa. Men eske ou pa panse ke, ou pa panse ke gwoup ayisyen sa yo se pa yo menm ki ap bay enfòmasyon kote biznis yo ye, e petèt tou yo ka konn vini fè sanblan yo vini achte pou kapab envestige kòmandan ye, tou sa. Ou pa, ou pa kwè, ou pa kwè ke sa ka fèt paske. Si nan group nan group bandi sa yo gen ayisyen il se peut bien e si se ayisyen ki ap viktim konsa il se peut bien gen enfòmasyon ki pase. Eee wi men m pa vle twò ekstremist Ok. M pa vle twò ekstremist dans se sans paske e lè yo di m gen ayisyen m pa vle di se yon moun ki konn oblije vin nan biznis lan vin achte E paske m pa gen egzakteman enfòmasyon de ki es. Sètadi, fòk ou toujou kite yon rezèv. Ok. Men m sur e sèten, Ayisyen sa yo ki fè pati de gwoup sa yo, yo ka reprezante de zantèn. Menm lè ke l gen dwa pa parèt fizikman, men l gen de enfòmasyon. Sètadi, lyezon an li fèt pou ke l konnen e tout sa k ap pase, epi li menm pou l kapab kòmsi dirije lòt gwoup chilyen sa yo. Paske sa k ton ti jan etone m, se ke anviwon yon mwa, Gen anviwon 5 biznis ayisyen ki. Anviwon 1 mwa. Anviwon 1 mwa. 5 biznis ayisyen kase youn dèyè lòt. Ki kase youn dèyè lòt. Youn dèyè lòt isi a la nan Talca. Pa egzanp, nou te gen restoran Caribeño a Soul. Nou te genyen yon shop la ki se pou yon jèn ayisyen ki, ke m pa sonje non l nan moman. Nou te gen Luca ki kase. Nou te gen Lionel ki vann bwason ayisyen. Ke yo pa kite anyen pou li. E anplis. E yo, lè yo fin kase biznis misye, yo tire nan vit fenèt e kote misye ap dòmi an. Waw. Pou enpresyone l. Sètadi se dè aksyon vrèman ki yon ti jan. Ki baba. E vrèman dwòl o nivo de kominote ayisyèn nan, sitou nan Talkala. Ebyen, èske ou pa konnen ke si mwen, èske gen yon pouswit ki fèt, yon pouswit ji, èske ou kwè ke leta chilyen oubyen ke responsab yo nan Talka, èske, èske gon. Eske gen yon ankèt kap mennen pou kapab konnen egzakteman ki sa kap fèt ou byen eske eske ou panse yo gon solisyon yo gen a pote nan sa eske ou gen enfòmasyon sou sa? E Bon pou kesyon sa pou m reponn li premyèman map analize l sou 2 volè sou 2 ang premyèman nou konnen chili se yon sosyete kote ke yo tolere vòl anpil pa egzanp map pale de tèt mwen mwen menm o nivo de Luca lè ke yo te rele m a 2 zè di maten yo di m ke biznis lan kase lè m vini lòt kamarad ki te akonpanye mwen

Li aktive kamera yo. Li aktive kamera moun nan dirèkteman. Sètadi moun nan konnen ke gen aksyon an fèt. Èske ou konprann? Donk, si li menm li pa deside kopere, m pa kwè ke mwen menm m ka al ensiste l. E lapolis tou pa ka al ensiste l paske se bagay prive l. E, donk, sèlman sa nèg yo te di m, yo te fè prelèvman, yo vini, yo gade, yo mande m ki jan de, ki kantite pèt ke m estime ke m fè. E pi yo pran nòt, e pi pran kat mwen, yon seri de bagay konsa, anrejistre l. Men apre yo pa di m ke gen anyen k ap fèt. Yo pa di gen anyen k ap fèt. Yo pa di ke gen anyen k ap fèt. Ou menm tou ou pa fè swivi bò kote yo pou kon, bò kote pa yo, tout sa pou yo ka di ki sa yo pou ka. Bò kote lapolis, nòmalman m pa fè kontinwite. Ah ok. Paske otomatikman mwen menm yo vini, yo, yo sipèvize, yo wè men sa k pase, yo wè dega yo. E m panse ke yo menm yo ta sipoze ban m yon nòt. Yo pa remèt mwen anyen e jis yo. Jis sa pase. Sa pase, sa pase. E sesi di, Se bò kote tout biznis ayisyen ki kase nan zòn nan l fèt konsa. Pa gen pouswit legal ki fèt. Pa gen okenn pouswit legal ki fèt. Donk m panse ke on moun se trè vijilan si w nan biznis e si w kapab asire biznis ou. Mete kamera de sekirite, mete. Tout sa ki posib pou anpeche on endividi antre anndan biznis lan fò w fè de pèt. Se evite se fè sa. Ebyen nou kontan anpil nou kontan anpil ke e nou espere ke sa li pa repwodui ankò sitou nan biznis paw la m si e sèten ke ou pran dè mezi ke nou pap nou pap gen bezwen pou m pale l nan videyo nou si e sèten ke ou pran dè mezi e pou kapab evite sa e nou espere E nap wè kòman ke nou te ka jwenn yon enfòmasyon e lòt enfòmasyon ankò sou lòt moun sa yo men ki te viktim de ka. Pa egzanp, mwen ba w de ka ke m konnen ke se de moun ki nan makèt la ansanm avè m. Pa egzanp, mwen di w Caribeño Azul ki nan 3 Sol la la Disoriente ke w kapab kontakte yo tou m panse ke y ap pre pou yo ba w tout enfòmasyon. Paske yo menm yo te kraze biznis yo nèt, yo pa t ret kit anyen ditou. Pa egzanp, nou gen ka de Leonel ki m di w ki vann pwodui ayisyen an gwo. Yo pa kit anyen menm. Yo pa kit anyen.
Anplis yo tire lakay misye. Waw. Sètadi sa a se yon bagay ki mande. Sa vle di se, se, se yon vòl ame ame li ye, m panse ke lapolis ta sipoze. Anben se nan ka sa ke nou vin konprann lè n ap fè rechèch ke lapolis revele ke gen ayisyen enkli avèk etranje ki nan gang nan k ap opere. Waw.
Ebyen, jan nou tande a nan Vibration FM, mou tout moun ki ap gade videyo sa a, e tout moun ki ap gade live sa a tou, Nou panse nou nou wè kisa ki ap pase kote ke anpil ayisyen yo ap viktim e e jan ke nou wè ke Luca ki se yon ki se yon biznis ayisyen ki sanse ki viktim de ka a tou nou panse ke nou panse ke moun ki gen biznis yo tou mete plis vijilans nan biznis nou yo jan ke konfrè Laly sot di a pou nou kapab evite tout jan de pwoblèm sa yo paske prèske pa gen swivi ki fèt de kote de otorite e de lapolis o de tout lòt enstans ki sanse konsène E ajan de aksyon on sa yo, ajan de vòl sa yo. Ebyen, n a pral, nou ap gen plis enfòmasyon ankò ansanm avèk lòt moun ki te viktim de menm pwoblèm sa a, de menm vòl sa a nan kèlke tan ankò. N ap di tout moun, rete branche, n ap vini ankò.